Bonjou ou bonswa, sa pral depan de lè wap gade videyo sa. Jodi a, mwen vin pale ansanm avèk nou de kijan yon fi ou sipoze dwe satisfè patenè'w. Li kapab mari ou, li kapab mennaj ou, li kapab yon sex friend tou. Sa pral depan de moun ou an relasyon ansanm avèl la. Ki pa koze pam. Sam gen humm mwen ansanm avè nou se fason pou satisfè moun ki nan viw la. Patenèw ki nan viw la, patenèw ke ou an konjwen ansanm avèl, ke wap viv ansanm avèl, swa nou marye, oubyen tou nou renmen. Gen fi ki panse se sèlman bay man mesye a manje, e bal brè, fè manje ba li tout jounen, bal brè tout jounen, se sa ki pou, ki satisfè gason an, oubyen se sa kap kenbe relasyon an. Non! Lè ou gen yon nèg ke wap viv ansanm avèl, swa ou nan kay ansanm avèl ou pa, Ou sipoze konn koman pouw kenbe feeling nèg sa, pou nèg sa toujou sou ou, pou nèg sa toujou sou sa, poul toujou anvi ou, poul toujou gen bezwenw e poul toujou gen feeling pou ou. Ann gad ansanm avèm kèk pwen ki kapab kenbe relasyonw pou nou wè kèk pwen ki kapab fè yon nèg plis anvi w pou nèg sa di cheri ou mèt ban m bil m ap peye pou nèg sa di cheri ou mèt pran tout cheri katon bank lan se pou ou cheri kay sa se pou ou m achte l cheri machin sa se pou ou m achte l cheri se pa m ou ye m pa m pa bezwen lòt fanm apre ou menm ankò men fò w konn kòman tou pou jere nèg sa Seksyèlman palan. Se pa sèlman bay manje, bay brè, di konsa ah m fidèl ansanm avèk entèl, oh m fè manje pou li, m ba l brè, m lave, m pase pou li. Non cheri, sèl sa yo pa ka kenbe yon gason. Fò w konn kòman, fò w gen teknik, fò w gen taktik pou w konn kijan pou w kenbe yon gason, pou w kenbe yon relasyon, pou gason an toujou sou ou, pou l toujou sou sa, pou gason an toujou gen feeling pou ou, pou l toujou anvi w. Anvan m antre nan manman detay, nan manman koze a, m ap mande nou pou nou Jèm video a, patajel avèk yon zanmiw, enskri nan kanal la silvouplè. Bon Medam de nos jours nou konnen gen anpil madan marye ki ap soufri ki di bon e entèl pran marim, entèl ap kouche ansanm avèk marim, olye yo blame tèt yo, swa yo ap blame lòt fi a oubyen yap blame nèg la, di entèl se vagabon, entèl pranl oubyen entèl pran marim, entèl son vagabòn, entèl son bouzen pran marim. Non! Pafwa nèg la konn nan kay ansanm avèw, li gen yon bagay lap chèche kel pa jwenn li nan menw, li oblije al chèchel deyò. Menm si nou konnen gason yo, nou konn kòman yo ye, paske gason ayisyen yo, se pa nou yo ye, nou konn defo yo deja, nou konn ki moun nou gen nan men nou, nou konn ki tip de gason nou gen nan men nou. Gen anpil gason ayisyen ki frivòl, osi tou gen anpil fanm ki frivòl. Bon, medam, jodi a m vin pale ansanm avèk nou. Pa bliye abòne, pataje, jèm video a. Pou w kenbe yon gason, pou gason sa toujou anvi w, pou l toujou sou bò w, pou gason sa toujou anvi plumen ansanm avè w, pou gason sa toujou anvi koupe w, pou w toujou fè bwa gason sa di, sa vle di gason sa pa bezwen kòmsi nan pèdi tan ap karese w ap karese w pou bwa l di oubyen lè w di papi m anvi w li Ah pa gen anyen l pa pral fè sou kabann nan ansanm avè m non l ap rete tou rèd menm gouye l pap gouye non cheri Jodi a m vin pale ansanm avè nou pou konn kòman pou w kenbe yon gason lè w ap bay gason an kè nannan pou gason sa di en en lè l al nan ti Jàn pou l di en en Daniela te ban m kè nannan pi byen ke ti Jàn m ap kenbe Daniela pito hahaha Medam s ansanm avèk nou m ye Jodi a m pou nou m vin pale ansanm avèk nou pou nou konnen kòman. pou nou jere yon relasyon. Gen lan pakèt kritè wi, men seksyèlman paran mwen vin pale ansanm avè nou de sa. Gen plizyè kritè ki egziste pou kenbe yon relasyon, men mwen menm mwen deside pale ansanm avèk nou seksyèlman paran. Paske majorite fi ayisyèn depi yo gentan fin marye ansanm avèk nèg la yo pa vle ba nèg la bak chat ankò. Yo pa vle ba nèg la bon ti bèf, yo pa vle ba nèg la bon gouyad, yo pa vle ba nèg la bon kankabann, gen pòz ki rele w zandolit, gen pòz ki rele w chbachat, gen planch, gen yon pakèt pòz ki egziste ki ou sipoze ba mari w pou mari w, sa vle di ou sipoze inove. Chak jou sipoze ba mariw yon pòz diferan poul di waw cheri mrenmen janw te ban mwen jodia wi kontinye ban mwenl konsa lèl diw kontinye bali konsa dezyèm fwa ogmante met yon lòt pòz sou li met yon zandolit sou li si w te konn bal bakchat la met yon zandolit konnya lèl diw cheri mrenmen zandolit la wi bal yon pan kabann lèl diw cheri mrenmen pan kabann nan wi bal yon pòz chen Lèl di cheri a pòz sa kijan rele cheri pa konn non nou pou di sa se pòz chen lè li di oh pòz chen an te bon wi cheri fout lon graj gon pòz ki rele graj cheri ou konn sak rele graj la graj la se lè gason an kouche cheri gason an kouche dwa li lonje de pyel epi ou menm ki fanm nan ou pase ou chita sou gason sa cheri ou chita sou tèt bwa ou konprann sam diw la byen ou chita sou tèt bwa epi. Ou pa fè monte desann non. Ou pa fè monte desann cheri. W ap grije sou bwa. W ap fè yon ale vini, yon ale ret. W ap fè yon ale konsa, w ap ale, w ap fè bak, w ap fè avan. W ap fè bak, w ap fè avan pandan w chita sou bwa. Ou pa fè monte desann non. Ou rete estab. Epi w ap fè bak, w ap fè avan. Apre sa, ou fè de sou kote yo. Ou fè de sou kote yo. Ou ka fè yon vire tou won, tankou toupi, sou tèt bwa. Lè sa nag la ap santi l nan filing li. L ap santi l nan po l ap di wi. Ou banm ri byen jodia manmi. M renmen jan w banm ri lan cheri Ou mèt pran kanè bank lan jodia Al sa al e pran kantite kòb ou vle Oubyen li ka soti lè w fin ba l bon pòz sa Nèg la soti epi lè l antre pou l di w cheri Men sa m pote pou ou Epi sa w tande a cheri li fout ou yon kle machin nan lestomak ou boo Hahahaa Li fout ou yon kout yon kle machin nan lestomak ou boo Li di w cheri pou pòz sa w te ban m yèswa Men machin sa m achte pou ou. Lèw gen mariw nan kay ou sipoze konn kòman pou satisfèl seksyèlman parlan. Gen fi lèl kouche sou kabann avèk nèg la mete gwo djin sou li ou pa dwe mete gwo djins. Ou konn ou dwe konn kòman pou kouche sou kabann ansanm avèk mariw. Ou pa sipoze mete bout pantalon, ou pa dwe mete gwo djins, ou pa sipoze ap met dòmi avèk soutyen gwo kòsay sou ou non cheri, se bò kot mariw wap kouche. Ou sipoze domi avek ti kilot fen pou le neg la bezwen bagay la poul pa nan redi. Ou domi ansanm avek baby doll ki lejè. Le neg la bezwen bay lal li ka annik rale baby doll la sou kote poul bo afè w. Le konsa neg la lap di a janm bezwen entèl m jwenn li, lem vle entèl m jwenn li, entèl tout sam gen se pou li a. Tout sa m gen se pou Ethel wi paske Ethel dous, Ethel gon jan l gouye anba bagay la, fanm ki pa renmen gouye anba gason t renmen rete tou rèd sa ka koz gason al pran yon lòt fanm deyò paske gason an li menm lè l jwenn yon lòt fanm deyò a fanm nan deyò depi l konnen nèg la gentan gen madanm lap bat pou l kapte nèg la pou li so tande a cheri lap ba nèg la depi se gouyad ki egziste. Lap ba nèg la gouyad latranblad, lap ba nèg la gouyad laloz, lap ba nèg la gouyad tò de kò, lè konsa ou ka pèdi nèg la. Nèg la ka toujou nan kay la ansanm avè ou, men espri l ap sou lòt fanm nan, paske lòt fanm nan konn kòman yo kapte gason, e gason yo, yo renmen sa. Lè ou sou kabann ansanm avèk mari cheri li mande ou fè sèks, nenpòt lè l mande ou la se ba li l. Pa fè ridikil ansanm avèk nèg la, pa ba nèg la pann bòbòt. Se sèl pann gason ayisyen pa renmen, pann bòbòt. Lè w ba nèg la pann bòbòt la, ou fè l gen plis anvi pou l al dèyè lòt fi deyò. Depi nèg la mande w bagay la, nan mitan lannwit lan w ba li l, nan pran bagay ou konsa, koupe katrè dimaten cheri. Lè konsa bwa a di, bwa a tranble, l tranble cheri, li fè bòbòt ou tranble. Lè w ap pran yon bon koupe katrè dimaten. Nan pran bagay bagay bon konsa. Lè nèg la mande w bòbòt la, nenpòt lè l mande w la ou sipoze ba li l. Epi lè n ap koupe ansanm avèk mari nou medam, mennaj nou oubyen zanmi nou, sèks fwend nou, ou sipoze ba l bon gouyad. Nou pa dwe rete tou rèd. Se pou nou fè alsiyis. Gen nan nou pa renmen fè alsiyis lè n ap fè bagay. Nou rete tou rèd. Nèg la pa ka konnen si bagay la dous pou nou ak si l pa dous pou nou paske nou pa fè bri, nou fèmen bouch nou, nou rete. tou rèd non. Ou sipoze ba nèg la bon asis, pou wap ba nèg la bon gouyad, lè konsa wap stimile e sansasyon nèg la, feeling nèg la pou fè nèg la voye pi rapid, epi nèg sa li menm lap toujou anvi koupew. Lap toujou anvi baw bon kout bwa nan moudaw, lap toujou anvi baw bon kout zozo, ou konprann sa mdou la? Paske ou konnen depi ou pa koupe, li fò avèg. Ou konn sa? Doktè rekòmande pou nou fè anpil bagay. Ebyen medam, pou w kenbe mari w, pou w kenbe mennaj ou, pou w ka gen yon bon relasyon ki tany ansanm avèk nèg ou, se pa sèlman ba l manje, ba l bwè, lave pase pou li. Se pou w ba l bon bout kout koko. Se konn kòman pou w ba l kè nannan. Lè kè, lè w bezwen fè kè nèg la kontan, w bezwen pou l annik di, cheri, E salè a anba zòrye a pou konn wi, soupa konn kòman ou ba nèg la kè nan non, ou gon jan ou kouche sou kabann nan cheri, ou pike moudon nan fon kabann nan, epi ou pouse bòbòt la anlè ba nèg la cheri, ou ba nèg la nan nan koko a, lè konsa cheri, nèg la pa pral nan lòt fanm, lap di en en, tout sa m bezwen yo, entèl ban mwen yo, madanm mwen ban mwen yo, mennaj mwen ban mwen yo, m pa pral chèche lòt fanm nan paske entèl konn kòman pou banm kè koko a, fò konn kòman pou bay nèg la kè koko a, fò konn kòman pou kouche sou kabann nan pou ouvri de pye w, Ou fè mouda w antre nan fon kabann nan epi w pwen ti vant ou anlè konsa avèk tout bòbòt la cheri, lè konsa lè nèg la antre bwa bra ap pase anba tchè a sa vle di li kontre ansanm avèk kè koko a. Lè konsa nèg la pa fouti al dèyè lòt fanm deyò. Lap rete pou ou sèlman cheri. Ou mèt konn sa m di w la. Ou mèt al eseye depi nèg la mande w bagay la maten, midi, swa, ba li l. Epi wap wè lèl touche bagam e salè a lèl touche lajan travay li lap annik diw cheri men kòb la wi si w vle wa banm on 20 dola ladann lap diw cheri men salè a wi si w vle wa banm on 100 dola ladann se bèl bagay wi medam lè mari w sot travay li sot leve ti lajan ti magogo a epi l vini l fout ou kout li nan lestomak boo li diw cheri men lajan wi. Si w vle wa banm yon 100 dola m mete nan. Si w vle cheri wa banm yon 100 dola m mete nan pòch mwen. M ka bon ti byè. Se bèl bagay medam. Fò nou konn kòman pou nou bay mari nou kè koko. Fò nou konn kòman pou nou trete madanm mari nou byen sou kabann. Pou mari nou pa al dèyè lòt fanm deyò. Mwen swete nou enjoy ti video sa. Nou renmen video wa. Jèm li. Pataje l e enskri nan kanal la silvouplè pou nou ka kontinye jwenn lòt videyo. Merci. Babay!